Hello, bonjou tout fans YouTube mwen yo, kòman nou ye? M espere ke nou anfòm. Jodi a ankò m pote yon lòt videyo pou nou pa rapò a tit la e minyatur la, nou ka deja wè de ki sa m pral pale. Jodi a m pral pale de apati de ki laj e ki jan nou kapab netwaye bouch ak dan bebe yo. Avan menm ke nou antre nan videyo a, m mande si w poko abòne avèk chanèl la, abòne avèk chanèl la, w pap regrèt, pa bliye like, kòmante, epi pataje. Yes nou toujou konn wè anpil timoun ki tou piti ki gen kari dantè, yo gen move odè nan bouch yo, oubyen ki gen lòt maladi nan dan. Gen anpil fwa, gen maladi ki jenetik, men nan majorite ka yo, se akoz yon move ijyèn ke paran yo, yo antrene timoun yo depi yo tou piti. Youn nan bagay anpil paran pa konnen se ke Se apati ki lè oubyen ki jan yo kapab pran swen bouch oubyen dan timoun yo? Ann antre nan videyo sa pou nou kapab konnen plis enfòmasyon. Nòmalman, nou kapab di ou pa bezwen tann se lè timoun lan pèse premye jan li pou ou kòmanse netwaye, men depi apati lè timoun lan li menm li fèt, li rekòmande pou ou kòmanse netwaye jansiv enteryè li yo apre chak fwa ke li menm li fin brèlèt. Nan moman sa, ou pap bezwen bwòs, wap sèlman itilize yon ti twal pwòp pou asire w ke twal sa li menm li byen pwòp san okenn mikwòb, wap jis chode l chak fwa ou pral itilize l e tann li fwèt nèt nèt nèt nan yon espas ke li pap re atrape mikwòb ankò e pase twal sa nan jansiv yo lè wap pase l lejèman ok pou kapab netwaye jansiv yo. Itilize twal lan san okenn pat dantrifis, san okenn kòlgat, e itilize twal sa a pou sa sèlman. Men pa bliye fòk ou asire ke twal sa li menm li toujou pwòp. Apati de 6 mwa, lè premye dan an yo kòmanse pouse, Kòm tou se pa tout timoun ki kòmanse gen dan bonè, gen timoun ki gen 1 an ki poko gen dan ok, men apati de 6 mwa nan anpil ka lè yo kòmanse pouse ou kapab itilize yon ti bwòs ki gen ti plim swa e lejè ki gen ti bwòs tou manman oubyen papa kapab foure nan dwèt li pou kapab bwose dan bebe a e li trè bon. Men li toujou nesesè pou kapab bwose yo ak dousè san ou pa itilize okenn pat dantrifis ok se pa paskel gen yon sèl dan obyen 2 pou konprann li paka gen kari dantè ok nan laj sa yo dan obyen 2 nan laj sa yo gen yon kari ki rele kari bibwon li trè frekan nan timoun yo kounya apati de 1 a 2 zan bebe a sipoze genyen nòmalman yon bwòs men Toujou se pa yon bòs ki gen plim di, se toujou yon bòs ki gen ti jan soup e apati laj sa ou kapab itilize yon pat dantrifis ki gen fliyò ok men pa mete anpil pat nan bòs la nan laj sa. Ou kapab mete yon ti kantite pat ki gen gwosè yon grenn diri. e li pa rekòmande osi tou pou kite pat la fè anpil tan nan bouch timoun nan pandan bwosaj la. Fòk ou fè tout sak depan de ou pou bwosaj la pa dire plis ke 3 minit. Men se pa tou swit nan premye bwosaj la wap fè 3 minit lan paske bebe an li menm li ap twouve sa dire twòp. Ale chak fwa Ok yon kantite tan anplis jis pou kapab rive nan 3 minit lan pou pa depase l. Men kèk prensip ou kapab aplike. Prensip sa yo li ap ede nou evite transmèt kèk bakteri ak timoun yo yon fason pou n kapab evite yon kari dantè. Pa mete sison an nan bouch ou avan ou mete l nan bouch bebe a. Evite bo bebe yo sou bouch. Gen anpil moun. ki toujou fè sa a, m pa konnen si se eklere yo twò eklere, bon ti moun nan evite fè sa ok, pa itilize menm kiyè ki sot nan bouch ou pou bay bebe yo manje, bebe yo sipoze gen pwòp bwòs dan yo, li pa gen dwa pataje avèk pèsòn. Toujou aplike bon pwensip ijyèn ak ti moun yo e toujou yon ti moun ki kòmanse gen lespri aplike bon jan pwensip ijyèn yo. M espere ke videyo sa li menm li ede m epi li ede nou tou. Pa bliye si w poko abone avèk chanèl la abone avèk chanèl la w pap regrèt pa bliye like kòmante pataje epi nou ap wè ankò nan lòt videyo bye.